non Bondye. Lè nou fè yon ak, kèlkeswa aksyon ke nou poze a, se on ak evolitif ke li ye. Se on eksperyans de lavi ke li ye pou ki mennen nou kèlke pa nan akonplisman dèt. Nou se. Nou genyen twa dimansyon nan nou kòm moun ki enpòtan a sezi. Ki dimansyon li ye? Nou fè pati rèy animal. Nou se la bèt. Bèt lan li nan nou. Tou sa yon pinèz fè, nou fè l tou. Tou sa nou fè, yon pinèz fè l tou. Men mon mòp yo, li fè menm bagay avèk nou. Rat, kochon, kabrit, pijon, yo fè tou sa nou fè. Yo fè lanmou, yo fòme koup, yo fè bagay, yo akouple, yo fè kreyasyon, lavi. Nou fè l, yo fè l tou. Donk, nou animal. Animal la nou di l gon ferosite lakay li. Fewosite a li enpòtan pou nou kenbe l antan k ensten animal. E se sa k te fayi lotrejou a boksè nou an, Stevenson Adonis. Animalite l te absan ki fè l te ka kouche l atè a jan l kouche l atè a. Paske lè w nan le konba, se la bèt ki dwa aji an vou, sa nosyon, sa dimansyon natirèl. Ensten yo. Donk, animalite nou li enpòtan pou nou konsève l. Paske lè yon moun ke bo nan gagann, se yon kout dan w ka ba li pou l relache w. Pou sove lavi w. Donk, yo ba nou konplèks pou di nou, nou pa bèt, nou se moun, bèt se vye bagay. Non. Kalite bèt la li nan nou, kalite nou li nan bèt la e fò nou konsève l. Dezyèm dimansyon ke nou gen nan nou, sè ke yo di nou imen, nou panse, nou kalkile, nou ka fè previzyon, nou kreye etik moral pou n mete lòd nan sosyete. Men etik moral pa gen anyen a wè avèk nosyon de peche, de mal, de menas, paske le peche son menas ke l ye, son chantaj ke l ye pou yo ka manipile w nan egzistans lan. Donk, imanite nou an, se avèk li nou devlope le sans di pataj, dechanj, eksetera. Se byen, nou animal, nou imen, men dimansyon ki pi pi enpòtant lan, yo pa janm vle ansenye nou li, paske pa p gen kontwòl o nivo sosyal, o nivo politik, o nivo kolektif. se dimansyon divin nan. Nou diven! Nou diven, nou diven nèt. Nou animal, nou animal nèt. Nou imen, nou imen nèt. Nou diven, nou diven nèt. Yon moun ki diven, kote peche ap pase pou l vin antre sou ou? Depi w aksepte la nosyon di peche, ou pèdi divinite w.
Ayibobo!
Divinite a li sakre, li absoli nan nou. Pa gen anyen k ka ebranle l. Pa gen pawòl filozofik, de dòg, pawòl marketing ki ka depouye anlve anyen nan nou on yota nan divinite nou. Nou diven nou diven nèt se sak fè nou di nou se Bondye nou se Bondye nan Bondye e sa se voudou ak pèmèt nou viv trankilite despri sa nou pa nan chantaj paradi fè pwomès lanfè se chantaj menas se nou pa nan ni sesi ni sela nou diven nou se maji n se wanga. E maji ak konga se lasyans. Dlo sikre se lasyans. Dlo sale se lasyans. Ou fè te ak fèy se lasyans. Kote vodou a pa syantifik lan la? Ayibobo! Donk, nou la, dan la senplisite, pou nou ranmase sa nou ye a, pou n akonpli nou digneman, pa kite okenn vye pawòl vin jwe nan may nou, nan lespri nou, pou fè nou pè, pou ralanti nou nan kèt nou. E nou pwisan. E le jou ras nwa la, le jou pèp ayisyen an, le jou nou menm nou depouye nou de movèz enfliyans, vye pawòl ki sòti tout kote pou domestike nou, nan pawòl ki pouvwa nou gen sou tè a. Nou pral wè ke Bondye pa fè erè tan li kreye nou an. Nou ka akonpli de gran choz ke li te akonpli deja. Ayibobo! Donk, pou jounen jodi a, nou kapab di, le minimòm ke nou kapab fè, se kòman pou nou reapwopriye libète ke Makandal, Boukman, Desalin, Kapra Lanmò ba nou. Pou nou konn valè libète, pou nou konn sa pou nou fè avè l. Vodou a li pa janm enève. Vodou a pa tue moun. Li pa fè kanpay dasasina, ni jenosida. Sèl bagay avèk pasyans sajès li, li la lap tann tout pitit li pou nou rasanble. Ayibobo!